Bonjou, bonswa tout moun Okap. S on onè, s on plezi e jodi a e ki se vandredi premye oktòb e nou vle pale avèk sitwayen, sitwayèn k ap viv nan komin nan. Nou vle remèsye yo e felisite yo tou pou tout sitwayen, tout sitwayèn ki te rèspèkte angajman ke yo te genyen avèk Leta e son plezi tou pou nou menm pou n felisite yo, pou n remèsye yo. Ane 2021 an, nou te gen yon bidjè e ki pa t vrèman pa rapò a sa yon meri reprezante nan tout lòt peyi, men nou te gen yon bidjè apeprè ki anvwazine 170 milyon de goud, men bidjè sa a li menm son bidjè ke n te fè, men malerezman nou konnen e menm jan peyi a, ou wè Mesye a Finans te fè yon rapò kote ke yo fè yon defisi de bidjè. Men nou menm tou nou te goumen pou nou a pa rapò a peyi lòk, pa rapò a sa nou te gen kòm pwoblèm politik, tout sa nou konnen yo. E gen bann previzyon ke nou te fè ki pa arive rèspèkte vrèman. Men kan menm nan nivo pa nou, nou son, m ta ka di son bilan mitije. Men kan menm nou, nou travay pou ke nou fon maksimòm de sa ki rantre nan kès. meri a pou n te fè yon minimòm pa rapò a sa n te gen kòm dèt, dèt sa n ta di antrepriz, pa rapò a sa n te gen pou n ranmase fatra, pa rapò a sa n te gen pou n peye salè. Sa vle di ke nou fè yon minimòm de sa. Men, n espere ke nou pral travay ankò redouble defò pou pèmèt ke ane pwochèn bagay yo pi zou mwen byen sitou si pa gen pwoblèm politik. Bon, pwoblèm boulva la son pwoblèm ke nou menm Meriken ak Ayisyen nou, nou jodi a konsèy ki la a nou vin erite. Son bagay ki la a lontan. Men, sa pa anpeche ke nou fè omwen plidon douzèn reyinyon sou kesyon boulva la. E reyinyon sa yo konsène avèk nou rankontre sendika chofè yo, ki konsène pa trelè, ki konsène pa kamyon, nou rankontre avèk Capterminal ki se konpayi ki soutrete avèk APN k ap fè kesyon travay avèk konpayi maritim yo. Nou travay tou avèk APN, nou rankontre APN, nou rankontre divès moun ta ka di ki konsène pa pwoblèm boulva la. Men nou genyen de solisyon a trè kou tèm k ap fèt paske pwoblèm boulva la pa rapò a pa bliye ke pò la li menm se yon pò ki te fèt ki premye vokasyon l se yon vokasyon touristik men jodi a pò a vin gen yon vokasyon komèsyal kote ke se yon pò k ap resevwa apeprè de 30 mil kontenè pa ane. dou an mwayèn ki ka ba w prè de 3000 konntenè, 2000, 2500 konntenè ki rantre pa mwa. Sa vle di ke kapasite espas pou stoke konntenè sa yo vin twò piti. Sa mande ta gen yon solisyon a mwayen e lon tèm ki sa va pò la prensipalman pou n ta jwenn yon bon solisyon se ta va deplase pò a la. Men pou le moman se pa posib men n ap eseye jwenn yon solisyon kote konpayi an li menm gen yon nouvo espas ke yo jwenn ki se katye mòren kote ke yo pral fè yon dezyèm tèminal kote ke yo pral deplase konntenè sa yo nan kote yo ye sou boulva la ke yo pral mete yo katye Moren. Sa pral pèmèt ke nou soulaje plizoumwen pa rapò a tranzaksyon ki pral fèt sou boulva la. Men an menm tan tou, genyen dè moun anpil moun k ap fè dezòd tou, sou k ap pwofite de sa a tou, ki fè dezòd kote ke moun nan li menm li fè yon konntenè, li vin ak konntenè li pa gen depo, se lè li fin pran konntenè a nan konpayi an epi rete sou boulva a l ap fè transbòde. Tout moun sa yo se nou travay sou sa, nou travay avèk lapolis sou sa, nou travay avèk lajistis sou sa, se sa k fè ke n te fè. Arete soti sou kesyon kontenè yo. E nap pwofite pou n di tout moun pèsòn tout moun sa a ke Meri Kap Ayisyen pa pran kòb nan men pèsòn pou debake kontenè ni sou boulva oubyen ni pou kanpe sou boulva a ni pou ni pou stoke machandiz ou pa. Meri a li menm gon gon frè ke yo fè moun yo peye, ke yo fè konpayi an dirèkteman peye, son son sa n ta ka rele on dwa de pasaj. ke ki bay dwa pou yo pase. E fre kòb sa li menm, li ale dirèkteman nan sa nou ta ka rele yon fon ke nou kreye, paske tout sa yo pote se djanni, se pèpè, se vye bagay, e se yonn nan antrepriz nou ta ka di sektè ki fè anpil dechè, ki kreye anpil fatra, e se sa k fè ke fre sa li menm se yon fre ki alwe dirèkteman pou ede meri a ranmase fatra, paske se chak jou y ap fè fatra, se chak jou meri a ap ranmase fatra. Pou nouvèl ane fiskal sa a, n ap eseye nou fè, nou travay sou sa nou ta ka rele yon prizanchaj dè mache piblik. Nen ap fè mache klini on modèl pa rapò a sa l reprezante. Nou travay sou modèl la e son bagay byento, m panse disi madi n ap kòmanse e n ap pwofite di tout machann ki pral gen chans wè ti videyo sa a pou yo kòmanse prepare yo paske n ap òganize kesyon depo nan mache a, n ap òganize kesyon botanika nan mache a, n ap òganize tout sa ki rele kòm machann. Meri a pran mache a an chaj, meri a pral netwaye mache a chak jou men pou nou netwaye mache a chak jou, Fò ke moun ki ka vann nan mache a yo peye espas, e an plis de sa tou nou pral ba yo on badj, sa n ta ka rele on idantifyan oubyen on kat didantite pwofesyonèl ki se sa n ta ka rele kat de komès minisipal kote ke meri a pral anrejistre tout moun k ap fè biznis nan komin Kap-Ayisyen. Depi se moun k ap fè biznis nan komin Kap-Ayisyen sipoze anrejistre nan meri Kap-Ayisyen. Pou ki rezon? Si, pa egzanp, gen yon dife ki pran, mèri a pa konnen ki moun, ki sa w vann, ki sa w pa vann, ki kantite kòb ou te envèsti. Sa yo ap pèmèt ke mèri a gen yon baz de done e, si gen yon pwoblèm ki ta rive, si mèri a ta vle ede, sa ap ba mèri a plis opòtinite pou ke li ta ka ede moun sa a si ta gen yon pwoblèm, si ta gen yon viktim. E sa ap pèmèt tou mèri a tou rèspèkte angajman li, se netwaye, pwòpte mache a. Machann yo gen yon frè kote, frè sa nèg la rele frè dèspas, espas yo itilize pou yo vann nan. E ya pral gon frè kote dezyèm frè a se sa n ta rele frè de netwayaj. Sa vle di yo fin fè kòb la, yo kite tout fil fatra, tout sa yo achte, tout bagay de vye yo vin ak yo ale vire do yo ale. Mentnan fò y ap peye pou sa. Sa a li menm tou ap gen yon frè pou li menm. Sa vle di ke mentnan meri a ap dijon kòman kòm sa te ye lontan lè m te timoun te gen chans kote ke yo te konn ap bay kat pou moun ki nan mache a enben n ap retounen avèk sa ankò pou ke jodi a nan nouvèl ane fiskal la meri a pral fè sa n ta ka rele yon prizanchaj dè mache piblik, notamman nap kòmanse avèk mache Cluny ki se yon modèl pilòt pou pèmèt ke moun ki nan mache a yo peye espas, yo peye netwayaj e meri a li menm paske mache a fè anpil anpil anpil fatra nan vil la. Si nou arive jere mache a, nou asire w ke nap diminye fatra yo vrèman a 50 pousan nan nivo vil Kap Ayisyen. Pou kesyon sikilasyon nan komin nan, nou deja travay deja menm jan an tou, nou fè. Nou fè 2 dokiman administratif soti kote ke nou travay, nou fè dokiman sa yo pou ane fiskal la nou pral kòmanse ki sa? 1, Tout moun ki nan transpò nan vil la ap gen otorizasyon. N ap idantifye yo, ke se swa moto, ke se swa taksi machin, ke se swa depi ou nan transpò piblik meri a ap sipoze, ou sipoze gen dwa sa a, otori, paske ou pa ka fè transpò piblik nan komin nan san ou pa gen otorizasyon sa a. Ane sa a, meri an ap pran sa an chaj. Gen yon komisyon ki kreye, ki kab gen lapolis ladan, kab gen meri a. E fè nou di w tou, meri a li menm deja rekrite yon kad, yon teknisyen nan domèn transpò e sikilasyon. Kote meri a pa t gen sèvis sa a, jodi a meri a pral bay sèvis la, pral pran angajman li. Li pral travay avèk TPTC, avèk sikilasyon, avèk sendika yo tou pou ke nou reyòganize kesyon sikilasyon e transpò nan komin. Nòmalman li pa sou, paske yo konnen tout pwoblèm, se yon gwo pwoblèm ke li ye, paske yo konnen vil la li menm li parapò a Sèivo, kantite machin ke nou vin genyen parapò a sa ki te genyen avan e nou pa gen de nouvèl vwa ki kreye, men li pa fasil men n ap goumen pou n pote yon amelyorasyon parapò a ane avan. Bon, nou travay, nou te rankontre avèk dènye fwa nou gen de nou pwofite pataje senpati nou a dènye moun ki viktim nan kesyon banditis. E nan vil la nou pa gen culture la e notamman pè a ki mouri e nan sans sa nou pataje e senpati nou ba fanmi li e ba tout lòt pè, prèt, achevèk ki nan vil la, ki nan komin nan. E nou vle pwofite tou nou te rankontre yo tou swit aprè e lapolis e notamman komisè e munisipal vil la kote ke nou fon atelye de travay e a pati de atelye de travay sa nou te pran yon rezolisyon ki ba ke yo ba ke la lwa bay meri a pwovizyon legal pou kreye yon konsèy kominal de sekirite. E se Konsèy Kominal de Sekirite sa a ki pral genyen ladan k ap konstitiye de Meri a k ap reprezante, swa pa Majistra Prensipal la oubyen yon Asesè. An menm tan tou, ap genyen Komisè Polis la k ap ladan, ap genyen Vis Delege a k ap pati prenant, ap genyen tou Komisè Gouvèneman an ki k ap pati prenant e ap genyen tou yon Jij k ap fè pati. Sa vle di se yon strikti de 5 moun ke Meri a ap mete kanpe disi semèn pwochèn. ki pral pèmèt ke si strikti sa a li menm pral reyini chak mwa, e lè l ap rankontre, l ap rankontre avèk sektè prive, l ap rankontre ak sosyete sivil, pou nou kapab diskite sou pwoblematik de sekirite nan komin nan, e se an fonksyon de sa n ap pral pran dè desizyon e sou sa. E nan menm nan bidjè a tou, nou travay sou bidjè e nouvo bidjè nou gen 21, 22 a, kote ke nou prevwa e akonpanye lapolis an se sans. Mesaj la i klè a sèke nou di tout moun en bòn ane fiskal e nou swete e nou remèsye jan nou te di deja moun ki te kontribye ki te peye ki rèspèkte m ta di an bon sitwayen ki te fè sa yo rele donner à César ce qui est à César e n ap mande a tout moun tou ki nan komin nan ki gen biznis ki ponkò an règ oubyen ki ponkò rekoni pa leta n espere ke yo òganize yo nou swete yo e vini. Moun ki gen CFPB, ki gen kay, ki nan komin nan, ki ponkò peye e ki dwe, nou prè, meri a ouvè pou rankontre avèk yo, pou diskite avèk yo, pou yo gade ki solisyon ke nou kapab jwenn. Nou pa la pou nou penalize tout moun. Meri a, okontrè, li la pou fasilite moun fè biznis nan komin nan. Paske plis komin nan ap gen biznis, se plis ke asyèt fiskal meri a ap pi laj. Dou i enpòtan pou ke meri a li menm nan kad travay ke lap fè o dela de sa anpil moun panse de meri a se ranmase fatra non meri a pa sèlman la pou ranmase fatra men i la pou akonpanye antreprenè yo tou se sak fè ke nou di tout antreprenè ki la ki antreprenè sitwayen evidamman pou ke yo menm ki angaje pou yon lòt vil ki ta renmen gen yon lòt vil okap ki ta renmen wè vil la pi bèl ki ta renmen vil la pi pwòp fò ke pou vil la pi bèl pou vil la pi pwòp fò meri a gen mwayen e pou meri a gen mwayen se se taks se moun ki gen pou peye leta pou ki peye meri a, ti sak pou meri a pou yo ba li l, e an fonksyon de sa n ap ka lwe machin, n ap ka achte ekipman, n ap ka fè amenajman, n ap ka fè mete limyè, n ap ka fè plas, e tout sa yo m panse ke se sa an n ta ka di pou a nouvèl ane fiskal la, e nou prè tou pou n a pou n rankontre tout moun, tout enstitisyon, ke se swa enstitisyon nan sektè prive, ke se swa nan enstitisyon ki ki piblik, ki ta vle travay ak meri a pou ke nou chanje vizaj Okap, paske lè w di Okap ou wè Lenò, dou i enpòtan pou ke nou travay avèk tout moun pou ke nou Bòn ane fiskal pou ke ou gon meyè ane pase ke jodi a ye enpòtan ti sa nou gen kòm sekirite tout moun nan peyi a anvi vin okap nou pa ka pèdi e pou nou pa pou nou kenbe sa se sipò tout sitwayen se sipò tout sitwayèn tout antreprenè ki dwe mete ansanm pou nou sove vil okap pou nou kenbe pou nou kenbe.